Kanpay sansibilizasyon kont pwopagasyon pandemi kowonaviris lan dwe touche tout kouch anndan sosyete a pou pèmèt popilasyon ayisyèn lan prepare l pou kontrekare maladi sa a si tout fwa li touche teritwa nasyonal la. Ministè Sante Piblik ak Popilasyon pran dispozisyon se vre pou pase mesaj sansibilizasyon nan radyo ak televizyon yo, sanble sa pa sifi pou popilasyon an konnen kijan pou l konpòte l Se pawòl sa yo nou ranmase nan men divès machann nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, anpil nan yo deklare yo pa konnen ki sa kowonaviris lan ye. M pa konn anyen de li, ase tande m tande l. Nou poko jwenn moun, nou poko wè ministè sante piblik vin mobilize nou, vin ba nou okenn ide sou ka maladi sa. Nou poko jwenn sa. Pa gen moun ki di nou bagay sa. Ki sa m konn? M tande pale a, bon m pa konnen non. Non m poko konnen si m pa jwenn yon moun esplike m ni m pat ka konnen l. Fòk mwen jwenn yon moun esplike m ni pou m ka konnen l.
Sitwayen sa ki ap vann pwodwi alimantè fè remake nivo fatra ki kouvri 4 kwen peyi a. L ap poze tèt li kesyon sou rezilta ansanm dispozisyon Ministè Sante Piblik anonse yo kapab pote kont pandemi kowonaviris lan. Toutfwa, li di li swete otorite sanitè yo tanmen yon kanpay lajman laj ki ap rive sou tout moun. Fatra yo men, trete fatra yo byen pou nou pa lage fatra nan lari a, tankou lè lapli ap tonbe, ou kanpe yon kote ou wè chachè fatra ap soti tout sou do kay ap tonbe nan lari a, li pa bon, sistèm sa yo fò yo chanje. Poze machann sa yo kesyon pou mande yo èske yo konnen kisa kowonaviris lan ye, Èske gen ajan Ministè Sante Piblik ki vin pale ak yo sou konpòtman yo dwe adopte? Machann yo reponn nou konsa. Alò m te tande yon spot men m pa t vrèman tande kòmsi ki kòman yo bay mezi lave men nan kolera yo te di menm bagay sa a. Konprann? Men se pako gen yon vrè esplikasyon Ministè Sante Piblik chita pou l di.

Gen lòt kategori ki ap tante di nou kisa yo konnen. Son viys men yon maladi l ye yon bagay se lan se lan lemond li ye enfini tout te bagay sa yo li touye moun. Jèn gason sa a nan trantèn li, li pa kache preyokipasyon l pa rapò ak absans enfrastrikti sanitè, li estime si kowonaviris lan touche peyi Dayiti Si ap yon katastwòf. Si l vini yon katastwòf l ap ye pou nou pase nou pa yo pa endike leta pa endike pèp la ou konprann yo pa endike pèp la sou katastwòf l ap ye. Se vre otorite peyi Dayiti difize anpil mesaj prevantiv kont pandemi kowonaviris lan, difize sèlman nan radyo ak nan televizyon pa parèt sifi. Kanpay sansibilizasyon sa a manke pwa, daprè sa machann yo fè konnen. Tande yo di pigaw nou moun pale pre moun pou moun touse pre moun non mwen menm poko jwenn li paske mpa wè okenn ministè sante bliblik pase bò kot machann poul pale avèk yo men ki prevansyon pou yo fè. Machann rad sila a tande pale de kowonaviris la menm jan ak tout lòt machann parèy li yo, pozel kesyon sou mezi prevansyon yo Men kisa l reponn. Bon mwen m pa konn anyen.
M tande yo di m lave men m, manje piman dous, anpil piman dous, lave men m, tout sa m fè lave men m, e sa yo di m. Antouka, mwayen kominikasyon an se yon zouti nesesè pou sansibilize popilasyon an pou l konnen kouman li dwe konpòte li parapò ak pwopagasyon pandemi kowonaviris lan. Kanpay sansibilizasyon pòtapòt se youn nan meyè estrateji yo. Kowonaviris lan pa yon jwèt, nou dwe ranje kabann nou. Avan dòmi nan je n. Stevenson Raphaël, Radyo Solidarite.